Kòman nou ye kòman nou ye map salye tout ayisyen ala wonn badè kit ou kretyen vodouyizan nan kèlkeswa sa w kwè a depi se ayisyen w ye w pale kreyòl ou ap viv nan dyaspora a an ayiti kèlkeswa kote w ye a video sa se pou ou li ye e mwen pran tan mwen se yon plèzi pou mwen pou m pataje ti video sa yo avèk nou paske misyon nou. Misyon mwen, se pou mwen pataje enfòmasyon avèk nou ki ka, ke nou ka itilize nan lavi nou pou amelyore konpòtman nou nan sosyete a. Se sa misyon an ye, e mwen fèl gratis. Antouka, sijè nou jodi an, li son sijè ki vrèman, vrèman, vrèman enpòtan. E si wap kondwi, ou okipe, Pa gade videyo a. Pran tan w. Lè w chita, ou gen tan, ou ka fokis, wa gade videyo sa a. E m ap mande w tou, pa kenbe enfòmasyon sa a pou ou, pataje l avèk lòt moun ke w panse ke enfòmasyon sa a ka itil. Se kisa l ye? Jodi a nou pral pale de yon tèm ki trè kouran, ke mwen fè konesans avè l,

Kòman ke nou dwe, kòman ke nou dwe, kòman lè enpòtan pou nou devlope kalite sa lakay nou e ki enpak li pral genyen tou nan sosyete, nan kominote kote nap viv. Men, anvan nou bay plis detay e egzanp pou pèmèt ou konprann byen sa nap di w la, an nou eseye defini kisa. Critical thinking nan ye? Kisa on panse, on atitid de gen yon panse kritik, de yon espri kritik? Anpil moun ka panse ke depi ou di espri kritik son moun ki renmen kritike. Renmen kritike, bay kritik negatif ou kritik ou pozitif. Non, se pa sa nap devlope jodi an. On moun ki Devlope, oubyen ki priyorize, yon espri kritik, se kisa l ye? Se yon moun lè yon enfòmasyon vin jwenn ou, lè yon enfòmasyon vin jwenn ou, oubyen lè gen yon pwoblèm ki poze, ok? Lè gen yon pwoblèm ki poze, anvan ke ou fè yon konklizyon, anvan ke ou pote yon jijman a pwoblèm sa a, Oubyen pote yon konklizyon a enfòmasyon sa a ke w jwenn nan. Ou genyen de analiz objektiv pou w fè. Kisa analiz objektiv vle di? Analiz ki chita sou prèv. Analiz ki chita sou faks. Kisa faks yo ye? Kisa prèv yo ye? E pandan w ap fè analiz sa a, w ap fè yon evalyasyon de pwoblèm nan. de enfòmasyon ke w jwenn nan, ke se swa yon enfòmasyon ki ekri, spesyalman sou rezo sosyo, mezanmi, ha, bagay sa, sijè sa li enpòtan anpil. Anpil fwa, sa k pase? Nou wè yon enfòmasyon vin jwenn nou, nou wè yon moun poste yon tèks, epi sa nou fè, nou share li. San ke nou pa pran tan pou nou fè des analiz objektiv de tèks sa, de pwoblèm sa, de issu sa ke moun sa ap elabore de li a. E pi nou menm sa nou fè nou pataje l, e pi se apre nou pral reyalize ke n te nan erè. Nou ka evite sa. Nou ka evite sa si nou apwoche pwoblèm yo avèk yon espri kritik. E m di w ankò, ki sa yon espri kritik ye? Se anvan ou pote yon konklizyon a yon enfòmasyon, anvan ke ou pote yon jijman a yon enfòmasyon, oubyen yon pwoblèm kèlkonk, yon isi, ou evalye l. Ou fè des analiz objektiv ki chita. sou chache konnen kiyès moun sa a ki pataje enfòmasyon sa a. Sa vle di sous enfòmasyon an. Kote enfòmasyon sa a soti? Moun ki pataje enfòmasyon sa a, èske li vyab? Èske ou ka fè l konfyans? Kounye a, lè ou fin poze kesyon sa yo, ou di, bon, nan ki objektif e ki kontèks enfòmasyon sa a pataje? Kounye a, lè w ap poze kesyon, gen anpil lòt kesyon w ka poze, men de kesyon fondamantal sa yo, ki sous li, ki objektif li, ki entansyon ki dèyè mesaj sa? Epi ou menm tou, ou pral gen kòm devwa, pandan w ap fè analiz sa yo, evalyasyon sa yo, de sijè sa, de isi sa, de pwoblèm sa, oubyen de enfòmasyon sa ki vin joun ou an, w ap kite tout. Sa ke w kwè ladan yo dèyè. W ap kite tout, m kapab di, espri de fanatism, ok, de kote, pou kapab fè yon bon analiz, bon rezonman, bon evalyasyon de yon enfòmasyon anvan ke w pote yon jijman. Anvan ke ou pote yon konklizyon, anvan ke ou pataje enfòmasyon sa a. Ke se swa yon enfòmasyon vèbal ke ou resevwa, yon enfòmasyon ekri ki sou rezo sosyo, ki son moun ke ou ap kwote, ou ap fè kwotasyon de sa ke li di. E sa ankò se yon pati ki enpòtan lè w ap fè kotasyon de sa yon w ap repòte sa yon moun di, ou sipoze met non l dèyè l pou di ke moun sa a men sa l di. Donk fo enfòmasyon sa a pa pou ou, ou asime responsablite w nan sans ke ou fè konnen ke mwen menm men sa m ap repòte de sa tèl moun repòte pou mwen e men ki analiz pa m de li, men ki pozisyon pa m de li. E fò nou fè trè atansyon avèk de zenfòmasyon ki objektiv e de zenfòmasyon ki baze sou opinyon. Li trè zenpòtan, opinyon, anpil fwa m wè nou konfonn enfòmasyon objektiv yo avèk opinyon. Nou pa ka melanje yo, paske anpil fwa m wè nou, anpil moun pran opinyon pou fè l yon verite absoli. oubyen yon verite sikonstansyèl. Yon opinyon rete yon opinyon. E fò nou fè trè atansyon lè n ap pataje opinyon yon lòt moun, pou nou pa fè l pase pou sa ki vrè. Paske li baze, tout opinyon baze de jan ou wè yon bagay. Tout opinyon pèsonèl, sètènman ou ka pataje menm opinyon a yon moun oubyen yon gwoup de moun oubyen yon enstitisyon. Pa gen pwoblèm nan sa, men anvan ou fè sa, fò ou fè trè atansyon pou pa konfonn lè w ap pataje opinyon sa a pou fè l pase pou enfòmasyon ki objektif. Ok? Epi tou, fòk ou vrèman jis nan analiz ou pou ke ou konnen ke a, m totalman dakò avèk opinyon sa a. Men ou pa pataje li epi aprè ou pral reyalize ke Ah! M pa kwè m te sène tout sa k te nan enfòmasyon an, men m gentan pataje l, men se pa sa m kwè. Kounye a ou pral ekri yon lòt pòs ankò pou di, bon se pa t sa m te vle di non, oubyen ou pral monte mikwo, ou pral monte sou Facebook ou, sou fè videyo pou voye ekskiz, pou mande padon. Critical thinking mezanmi, li vrèman enpòtan. M vle pataje sa avè w, s on gwo gwo mesaj jodi an. La panse kritik, devlope sa lakay nou anvan nou pataje yon enfòmasyon, anvan nou pote konklizyon a enfòmasyon ki vin jwenn nou, anvan nou pote yon jijman de yon enfòmasyon, de yon pwoblèm, yon sikonstans, yon sitiyasyon, yon isi, nou sipoze. fè analiz objektif kote ke nou kite tout santiman dèyè, tout emosyon, tout opinyon pèsonèl e sa ke nou kwè ladan yo tou, kwayans relijyez e tou. Li enpòtan nan yon sosyete pou ke nou pratike, nou pratike la panse kritik, lespri kritik kote ke nou vreman Evalye. Evalye enfòmasyon yo anvan nou pataje yo. Evalye pwoblèm yo, analize yo anvan nou pote yon konklizyon. Se trè enpòtan ok. M swete ke M swete ke ou benefisye de videyo sa. Tanpri, si w benefisye de li, Pa fè egoyis, pataje l ak yon lòt, petèt la jwenn yon benefis de li tou. M renmen nou anpil, rete nan lanmou, nan lajwa, nan la sajès epi rete avèk yon lespri ouvè pou nou aprann e konsa nou va grandi, nou va amelyore konpòtman nou nan sosyete a e nou va gen yon kominote ayisyèn ki reflete yon pi bèl imaj de li menm. Mwah!